Bon tou, lè yo vin jwe a, yo eseye disrespect mwen ankò paske se tankou mwen fèb, se tankou mwen fèb pou yo vin chaje yo. Non men pandan se tan se pa sa. E pou ta apre mal ou te. Non mwen menm se paske m konnen tout moun konnen nèg sa yo nou gen pwoblèm avè yo, kòman nou mennen yo nan festival la. Nou gen yon kouch lòt moun nap fè vini tou pou yo pral vini. Yo te deja anonse pral gen yon challenge nan festival la e jou sa vre. Festival la krake ou se sou tèt mi ba moun paka pase nan bari ankò se sou tèt mi moun ap vole pou rantre nan festival la tande dim vle diw moun m te toujou ap bwase fè nan yo tap fè yo tap kenbe mikwo a kòmsi m te gentan wè ok rap kreyòl la yo bezwen yon festival bò lanmè nou pral fè yon 18 me sa e rap kreyòl nou ta pral fè bò lanmè. Anpil moun plenyen men anpil anpil anpil moun plenyen pou festival sa kanpe apre fòw di poukisa festival la kanpe a menn e alo. Banm pale de zanmi an non la. A gen la big man. E kote ou konekte nou la. Bon zanmi an genlè gen tan ale wi. Wi blan renyon. Ann pale mizik non ann pale rap.

Amen Jodi a se anivèsè frè Antouka byen rekòlte frè Bon bagay man Mwen konnen tankou Efnè Efnè kap fè tout bagay avèk nou konsa Efnè son nèg Kijan m te di w la Efnè gen lidèchip la Li gen lidèchip la Son nèg tout moun tande w Nèg tout nèg respekte Ou konprann sa m vle di w la.

Li gen tout sa tou. Epi vin mete kounya, mwen menm m toujou repwoche jenerasyon avan an sa tou. E sak fè w wè m toujou ap pale de estrikti yo pase jounen jodi a si n rive nan yon moman kote gon respè k pa genyen pou 2 moun k wè w e si jounen jodi a gon lin ou wè moun k ap fè rap yo pa genyen se petèt paske o depa gon seri de bagay nou pat rive mete kòm baz tou. Pase mwen menm m toujou di sa menm ou dwe gen respè. Pou moun ki trase wout li. Pou moun ki gen yon pakou, ki gen yon travay ke l fè. Tankou talè a Izolan w ap pale menn, w ap pale de Zenith bro hey! Poko gen lapè k fè sa menn! Fò nèg respekte sa! Tande! Fòk nou met ti video a pou nou pase la. M rive Zénith m tou gou wi.
Bon men men m sezi.
Depi bon men m rive an Frans nan chak entèvyou nèg yo ale yo mande yo pou Izolan. Chak entèvyou nèg Carmir ale paske m te rive an reta nèg yo di oh depi yo vle di Izolan Izolan Izolan vès rapè a Izolan. Sa vle di men men nan tout jan m al reprezante rap la m toujou byen reprezante.
Nèg lè te fè mizik avèk Djeperwi nèg te eseye kritike sa. M gen nèg nan Wafa menm. ki te ki te di yon bagay m lè m te fè mizik Adje Père men fo mizik Adje Père dekole menm se yon mizik ki te dekole tout bon vre vès mwen dekole sa vle di pa gen yon jan m al reprezante rap la yon kote kòmsi pou m fè moun wont jamè m al bon bagay jodi an ou wè Etazini tout tan ou tande rapè ap mennen e pa vre e pa pou Etazini e m garanti w men pa gen atis rap kreyòl an solo ki fè lòbèy Etazini pase m menm jamè.

Pou n mennen moun sa yo kòman moun ap fè viv. Eske e pa jan nèg yo ap fèl la tou. Non, son egzanp mwen baw la. Si map fè yon rap, map fè rap. Map vini ok, gen pwogram map mennen madanm mwen, kouzin mwen, zanmi. Ou envite zanmi fou, fè bagay la bèl. Nèg yo vini 14 gason, lòt la vini 15 gason. Tankou son batay ki pral gen manti, tout nèg gen lè yo rive ansanm, se yo menm kap chante, yap bwè boutèy. Non, pou nou chanje figi bagay la, m esplike nèg yo klè. Nou fè rap kreyòl etazini. Ok yo anonse izolan ap vini kòm se rapè m se zanmi izolan map vini map vini a madanm mwen map vini a fanmi m map fè zanmi fim vini poukisa m bezwen vin a 18 gason epa nan gèm vini ou konprann lòt jou dènye yo tap fè yon pwogram mwen menm e Brooklyn m pa jwe men e 15 moun gen dedan dan wi 15 moun m tande 15 moun m konnen.

Yo menm dèyè batay nèg ki vin a fòm nan pou fòm nan non si nap fon game ann fè game nan ok nou bezwen rap kreyòl etazini jan nou vle la lè nap jwe etazini madanm ou gen pil zanmi fi dil vini envite yo menm jan map eskonjan barikat te konn kòmanse lè nou te kòmanse pa nou te se debake a baz nou a baz nou nenpòt 3 pikòp moun ap vini men lè moun vini yo pa menm konnen se nou k vin avè yo yo di oh djaz la gen moun dèyèl men se menm jan pou nèg yo fè etazini ou konprann sa map diw lan so m panse Gen anpil bagay nou ka aranje nan game nan ki ka fèt men poul fèt fòk gen tèt ansanm, fòk pa gen jalouzi, fòk pa gen egoyis bon jan diw fòk fòk fòk fòk moun pran m dakò wi mwen menm youn nan bagay e ki plis fèm mal e em toujou ap kritike menm se mank de respè anvè sila ki trase wout yo kòmsi jounen jodia esak fè lèm tap derape emisyon sa. M te di Shada yow menn pa gen 10 rapè kap mennen oubyen ki popilè vre lè nou fin pran tout 10 rapè yo emisyon m nan ap kanpe donk fòk nou ka al chache 2 moun ki gen 2 travay yo fè ki enteresan pou yo vin bay story pa yo fòm al dèyè 2 nèg tankou Tchak 2 nèg tankou Yakouza 2 nèg tankou Dèdè Dje 2 nèg ke le gran piblik antre parantèz pa twò konnen epi pou nèg sa yo vin bay story pa yo pou pou moun konnen kòman nèg sa yo te batay jounen jodi a pou sa kap fèt la fèt e sak fè lèm envite w izolan m pa envite w pou w vin pale kòm si de izolan non izolan vin bay story l vin bay vin bay de direktiv pase jounen jodi a ou son moun ki sou yon pyedestal ke anpil moun ap swiv ou vin pataje istwa pa w avèk moun yo menm jan 50 cent sòti li vini la. E e Hason anbition nan. Tankou album bagay. Tout sa yo. Lè bay 4 tenor e Nicolas a nou te gen Magic li t anlè a bon Xavier nan te pran li la epi nou te gen tout nèg yo te fè yon sèl baz nan Magic li t lan pa gon moun kap di yo janm wè Izolan vin nan Magic li t lan non m pa janm ale non tout pri a men anpil love pou nèg yo lè yo wè m nan lari anpil respè sa vle di m son nèg

Pa gen pi fò, pa gen pi pa fò. Sèl sa m konnen, tout moun gen baz fan yo, tout moun gen moun yo renmen. Ou gen dwa konprann sa, konn moun plis renmen l pase w. Men, gon moun tou ki trè komèsyal, moun li nan komèsyal la, l pran plezi. Men menm, m pa t vin nan rap pou m vin montre m pi fò ke antèl, ni m pi entèl pa pi fò pase m. Sunday m fè nan rap la, li m ap benefisye jodi. Koze pi fò a, gen lè epi pou kritik yo ba w.

Ozetazini gen sa yo rele hip hop underground ou gen rap underground. Sa vle di, tande, atis lan fè chwa underground nan pa vle di ou pa popilè non. Men sa underground nan ye Izo? Sa vle di ou son moun ki fè chwa pou pa respekte fòmalite a. Sa vle di ou son nèg ki pa fè mizik. Nan pale de underground ou pale de. Ou upcoming of artist? Non, se pa yon nèg ki poko gen non, oubyen yon nèg. Yon nèg ki poko gen non, li underground, li pa, li vin, li vini pa èt underground, men li pa vini pou l ret underground. Depi li rete la, sa vle di li limite la, fini. 7, e pa la. Nèg ki pa poko goute siksè komèsyal la. A 50 an l ap, l ap goute l? L ap vin sa. Kijan l fè? Antouka, bon. Kalbone genlè pou l fini sou nap di tout moun yo mèsi anpil nap di moun yo gade mwen men jan zam te vle di rapè yo sispann pede choute sou lòt di w pi bon ke entèl oubyen ou pi sesi ke entèl paske lè w chita nan menm klas a yon moun lap pede premye sou ou whatever w ta di epol li pran monchè l pi fò pase w paske nou nan menm lekòl nou nan menm nou chita sou menm ban nou nan menm klas sa vle di depi moun nan premye sou w chak ane gon bagay ki pa fèt so m ta vle di moun yo sa so mèsi anpil m te nan cho a.